Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye sa kap fèt nou sou chanèl pa nou an Jack el famoso jodi a mwen vin avèk yon lòt videyo pou nou men jis avan mwen al pi lwen mwen vle remèsye chak grenn nan nou ki toujou pran le tan le swen pou nou pataje pou nou gade videyo m yo pou nou kite yon kòmantè pou mwen e m di nou kòmantè nou yo yo fè m byen anpil yo banm fòs pou mwen kapab ale pi devan. Jan m te di nou an, videyo sa a, se yon videyo petèt e gen yon pakèt bagay nou konnen deja. Ou konprann? Men m fè li, e gen de, m fè li, se pa pou m aprann ou, men, defwa gen de bagay ou konnen pa neglijans, oubyen tou, m pa konnen nou konn pa mete aksan sou yo. Jodi a m vin pale nou sou rejis de lang. Lè nou pran lang, nou jwenn langaj. Nou konnen langaj se yon mwayen de kominikasyon. Lè m di, lè nou pran langaj, nou kapab jwenn mo ladan l, nou kapab jwenn jès, oubyen nou jwenn imaj. Se yon fason ou itilize pou fè pase yon mesaj. Donk, premye mo a, ou kapab jwenn ladan li genyen mo ki vilgè, nou konnen genyen mo ki vilgè, e konsa tou genyen mo ki rafine ou byen swav, ou byen swave. Genyen imaj ki chokan, konsa tou genyen imaj ki fè w ri, ou konprann? Lè m fè sa, genyen jès ki distenge, konsa tou genyen jès ki gwosye. Parapò si m fè yon moun zons, se yon jès ki li menm ki Kosye. Tou depan, nan lang lan tou nou jwenn varyasyon de yon depatman a yon lòt oubyen de yon kominote a yon lòt kominote. Pa rapò Pòtoprens, Okap, nou kapab di, la a nou jwenn yon varyasyon, genyen fonetik, genyen tout de bagay ki rantre an lig de kont. Se poutèt sa. li vrèman enpòtan pou emetè a, moun k ap bay mesaj la, li idantifye yon rejis ki adapte avèk destinatè a, moun k ap tande mesaj la. Ou konprann? Li vrèman enpòtan pou ou menm k ap pale, ou menm k ap bay mesaj la, pou ou itilize yon langaj parapò avèk moun ou genyen devan w yo. Lè w pa konn moun ki gen devan w yo, ou sipoze itilize yon langaj ki nòmal. Ou pa dwe itilize yon langaj ki gwosye. Se sa k fè, jan w pale oubyen jan w parèt se pou sa yo pran w. Ou konprann? Donk, lè w respekte règ oubyen w respekte lè nòm, y ap pran w pou yon moun ki fòme, ki sivilize jan. nou di a. Se poutèt sa, jeneralman yo distenge 3 rejis oubyen 3 nivo nan lang. Premye nivo a se nivo familye, dezyèm nan se kouran, twazyèm nan se soutni. Se 3 nivo sa yo, yo itilize men fò m di nou ke nivo sa yo, yo egziste nan tout lang. Nivo kouran, nivo familye, nivo soutni, yo egziste nan tout lang. Eske nou konprann? Men, tankou, m pral, m pral, m pral di nou yon bagay, gen yon seri de bagay w ap tande nan lari, e pa rapò avèk moun k ap pale yo, pa egzanp, pa egzanp, Bob se pou mwen, se pa yon moun ki, mwen menm, mwen menm, pa rapò a sa, sa m pral di nou la, se pa yon moun ki, m kapab di ki, yon jounalis ki, m kapab di ki, ki fòme. paske li kite l mo k ap fòme nan lari a se li ou tande l ap di bagay se tankou yon blagè m wè l ye pou mwen se tankou ti bato oubyen jesifra se konsa m pran bob se paske lè w s on jounalis ou sipoze itilize langaj ki adapte avèk piske ou pa konn ki tip de moun k ap tande w ou sipoze itilize yon langaj ki nòmal Ou konprann? Ki pa deranje pyès moun. Nou pa sipoze itilize mo nou, lè m di mo nou fòme, paske nan lari a gen yon pakèt mo ki fòme, ou konprann? Moun lari yo fòme mo pou yo kapab itilize antre yo, antre zanmitay, antre, ou konprann? Ou pa dwe itilize tip de moun, tip de mo sa yo. Ok. M pral konsidere premye nivo a pou nou, se nivo soutni. Oswa nivo kiltive. Se li menm, nivo sa se li menm nou itilize nan maryaj, nan seremoni, lè nap fè diskou. Li mande yon vokabilè ki rar e ki presi. Donk, nou konn wè lè, m pa bezwen di nou, lè moun ap fè diskou nan yon maryaj oubyen nan yon bagay kèlkonk, moun sa lè lap prepare diskou a li prepare l. Li pa Li pa di mo w ap tande chak jou yo non. Li li ta pito chache sinonim yo pou l E mo ki rare l al chache nan diksyonè pou l itilize de seri mo ki rare donk ki ki konprann pou l montre s on moun ki la piske l pa konn ki tip de moun li genyen nan foul la oubyen nan asanble a k ap tande l. Donk se yon nivo ou itilize lè w ap fè seremoni, lè w nan maryaj, e lè w ap fè diskou. Li se yon nivo ki ra e yo itilize vokabilè e mo ki presi lè y ap, lè moun y ap pale. Donk m panse nou klè. Dezyèm nivo nou pral konsidere a, se nivo kouran oubyen nou kapab di l estanda la. Se li nou adopte nan konvèsasyon chak jou. ak moun nan antouraj nou, nan biwo, nan lari, ak tout moun nou rekonèt, li reflete fòm sosyal. Èske nou konprann? Se sa k fè tou, e gen yon pakèt moun ki fè remak sou sa, e sa m sot di talè a, pou emetè a li itilize rejis ki adapte ansanm avèk destinatè a, zafè lè w al nan bank Ayiti, yo pa bezwen konn ki tip de moun ou ye, se fransè, se, yo pa gade, ou konprann? Yo pa gade ki jan w abòde yo, yo nik. Tonbe vide franse sou. Ou konprann? E pase gen de seri de moun ki pa konn pale. Majorite Ayisyen pa pale franse. Depi sou mwen fini sou yon lòt. Ou konprann? Donk, lè w rive nan yon bank, moun nan, defwa pou l entimide w, li tou kòmanse pale franse avè w. Èske w konprann sa m di w la? Defwa li, sa a li pa bon. Li pa bon, fòk yo chanje fòm sa a. Pale a ka fè yo pran w pou yon moun ki edike konsa tou li ka fè yo pran w pou yon moun ki maledve. Piske ou pa ou pa idantifye moun ki tip de moun ou gen devan w. Donk, nivo, nivo kouran an oubyen oswa estanda la nou itilize l nan konvèzasyon chak jou lè n nan biwo ansanm avèk kòlèg nou yo. Ou konprann se nivo sa nou itilize. Donk, M pral fè nou on bagay, pou moun ki Chili ansanm avè m yo, gen de seri mo, gen de seri mo nap, nap tande nan lari a, nou pa fouti tande yo nan radyo, oubyen lè nap fè notisyon, oubyen lè nap, jan nou di a lè nap fè nouvèl. Tankou banm di nou pololo. Pololo ou pa, ou pap janm tande sa nan, nan, nan televizyon, oubyen nan radyo lè wap fè nouvèl. Wap tande yo di padeka oubyen novio ou novia. Ou pap janm tande yo di gweon nan, nan, nan radyo. Ou pap janm tande yo di gwagwa. Ou konprann? Nan radyo, y ap di w, y ap di w Niño. Ou konprann? Gen de mo ou pap tande yo di l nan radyo. Donk, se de seri mo yo fòme nan lari a pou moun ki nan lari a pa itilize. Ou konprann? Yo kreye de mo nouvo ki pa gen okenn rapò pou wè ansanm avèk règ. Èske nou konprann? Donk, e w ap wè tou, Gen de seri moun ki pale jan yo vle. Donk, lè ou wè ou pa konn ki tip de moun ou gen devan ou, donk ou pa dwe pale de fason vilgè. Paske jan ou parèt, se pou sa yo pran ou. Twazyèm nivo m pral, m pral, nou pral wè la, se ki se nivo familye a, oswa nivo ki relache a, li pa gen okenn anyen pou wè ansanm avèk règ. Eske nou tande? Bon nou jan nou di nou tou di l, se nivo ki relache. Se nivo nou itilize nan lakou lekòl ansanm avèk kamarad nou yo, kamarad de klas nou yo, nou itilize pou nou kapab kominike. Lè sa a nou konn itilize de mo nouvo, nou konn kreye de mo menm, ou konprann, pou nou kapab kominike. Se li nou sèvi, li sèvi ak mo nivo ki evoke imaj, li sèvi avèk entèjeksyon, epi entansyon, li konstitiye yon sòt de vyolasyon règ. E sa k fè m te di nou li pa gen okenn anyen pou wè avèk règ. Nou rankontre nan sa, se yon langaj fèmen. M di nou, li pa gen okenn rapò pou wè ansanm avèk règ. Se sa k fè tou banm di nou, èske si m sot di, m kapab itilize, banm pran yon fraz pou nou, si m di m sot plen mouda m mango. M sot plen mouda m mango. La m ka di, m ka di a yon patnè m, ah m sot plen mouda m mango la. Eske m ka di a manman m, m sot plen mouda m mango, oubyen yon moun m pa rekonèt, m sot plen mouda m mango. M kapab di, m sot manje anpil mango. Ou konprann? Si m ap pale, si m ap pale yon moun m pa, m pa ka di m pa konn ki tip de moun m gen, m pa ka di m sot plen mouda m mango. M ap di m sot manje anpil mango. Ou konprann? Donk, la a, gen de mo, gen de pawòl w ap di, fòk ou idantifye moun ou genyen devan w. Ban m pran egzanp pou nou. Yon moun gen dwa di ou odasye, je chèch, rizyèz. Genyen 3 tip yo la. Genyen 3 nivo yo la. Gen nivo soutni ki se odasye, genyen nivo kouran ki se je chèch, genyen nivo relache ki se rizyèz. Ou konn tande yo di lang koulèv, lang sèpèt, jouda. Ou konprann? M konnen nou konn tande y ap di sa. Nou itilize yo. Ou konprann? Nou itilize yo paske avèk zanmi nou konn tande tout jounen gen de mo nou itilize, gen de mo tou nou pa itilize. Se sa k fè tou yon moun ou dwe nòmal. Ou dwe kapab idantifye Paske si w kite, si w kite langaj lari a gen prime sou ou, ou gen dwa rive yon kote ou wè se pandan w ap fè yon diskou oubyen pandan w al, pandan w lekòl gen de seri mo ou ap itilize ki pa gen rapò ditou ansanm avèk kote ou ye a. Pou m di nou. M ap fè yon ti rekapitilasyon pou nou. Nou genyen 3 nivo. Se nivo familye, nivo kouran epi nivo soutni. Ou konprann? M di ankò, li vrèman nesesè pou moun k ap pale a, li idantifye. Lè m di moun k ap pale a, se emetè, moun k ap bay mesaj la, pou l idantifye rejis ki adapte ansanm avèk e desinatè a oubyen moun k ap tande mesaj la. Donk, nan lavi li vrèman esansyèl pou nou metrize 3 nivo sa yo. Sa yo ap pèmèt nou nou viv nan yon sosyete ki nòmal oubyen ki ou kapab viv nenpòt kote paske ou respekte lè règle, ou respekte lè nòm. Donk, fòk ou adapte w avèk 3 sitiyasyon sa yo e itilize chak nan kontèks pa rapò avèk tip de moun ou gen devan w la. Donk, a, jis avan m ale, mwen pral kite mo pou nou, plizyè mo pou nou epi nou menm n ap di m nan ki nivo, ki nivo ki adapte ansanm avèk yo menm. Èske se nivo kouran, èske se nivo familye oubyen nivo soutni. Ok m prale gen nou konn tande yo di odasye, rizyèz, je chèch. 3 mo sa yo nap di m ki nan kòmantè yo nap kite pou mwen si m di yon moun odasye, si m di l je chèch, si m di l rizyèz nap di m nan ki nivo yo ye. E m genyen tou jouda, lang long, landyèz. N ap di m ki nivo ki adapte ansanm avèk twa mo sa yo. Oubyen si m di nou fès dèyè bouda, n ap di m ki nivo ki adapte l avè yo. Pou fini, nou konn tande y ap di w ap pase m nan rizib, oubyen w ap pase m nan jwèt, oubyen w ap pase m nan rans. Chak rejis sa yo, chak mo sa yo gen yon rejis ki adapte avè yo. Ou ka itilize yo, wi ou ka itilize yo, men avan ou itilize yo, gade pou wè ki tip de moun ou gen devan. Eske se yon kamarad de klas? Eske se yon kòlèg de bi ki ap travay menm kote avè w? Eske se nan yon maryaj ou ye? Eske se yon diskou w ap fè? Donk, ou kapab wè ki. mo pou itilize pa rapò avèk kote ou ye a. Donk, espere ke ti videyo sa se te itil ou. M panse m pa di tout. E, donk, si w gen yon bagay, di m ni. Si gen yon bagay m te mal di, di m ni. L ap fè m di byen pou m tande kòmantè w yo. E, konsa tou, m ap pwogrese de jou an jou. E, si gen yon koreksyon pou m fè, map fèl. Mèsi anpil dèske w tap swiv videyo a de kòmansman jiska la fen. Kenbe rèd, pa moli, ke Bondye beni nou, nap wè nan lòt videyo. Tchao!